M pa pral leve l. Men demen maten m ap pale ansanm avè l. Ou pa wè.
M tou rele Jidòf kounya la. Ou pa wè. Se tèlman plan an byen trase. Sa se pou enjenyè, sa se yon achitèk. Oubyen m pa konnen. Kounya la plan an byen trase. Kounya ou pa vle rele Jidòf devan m pou sekrè a pa pale. Si se reyalite oubyen se manti. Ou wè sa w di. Ou pwèl pa sou plan a Jidòf. Ou vle pou m leve timoun nan nan dòmi? E sa pral fè la pral pase yon pla jilòp de kwa pikadi wi dèyè dom gade kounya. Sa w gen w sispèk konsa?
Hein?
Ok. M twouve w sispèk anpil. Cheri.
M ret dous lan ankò. M pap leve pitit m nan. Pitit m ap dòmi. Demen 6 è m ap pale ansanm avè l. M pa gen pwoblèm avè w. E aprè repons li n ap konnen. Epi pa manyen m non.

Zanmi gad kòman bèl an ale nan kouzin. Kote nou pral la sa w gen lè w prese konsa pale avè m non. Kouzin.
An ale kouzin lè w rive m ap pale avè w. Men granmoun nou ye fò nou pale kounya a. Woo kouzin m an danje wi kouzin m pa bezwen rete la ankò non kouzin pito nou. Sa w ap veye konsa a. Ok
kouzin kòm ou di m pale avè w ban m pale avè w. Fanmi pa nou Nou konn fanmi pa nou pa janm janm janm janm Konnen bagay fè kadejak sou moun kouzin Epi anndan la son bagay kadejak kap diskite anndan la wi Sa wap pale konsa ou konn sa wap pale a son bagay serye ki liye pa jwe isi Haa ou wèl pa jwe tou Eben kouzen ou an pa konn sa Wesley Dji pa konn sa Sak pase.
Kouzin, ou panse li di pete dèyè pitit yon pitit moun yo la? Mwen retire linèt la paske m poko ka konprann sa w ap di. Kòman l pete yon dèyè pitit moun la? Oh! Ou wè gwosè Rossy di pou yon timoun, yon ti bebe wi. Pitit madanm li an, li antre afè l anndan dèyè pitit moun yo. Kouzin, men ti fi a, ti fi a pa ka menm mache dwat non kouzin. Bagay sa a, anpil moun tande, anpil moun nan leta, anpil moun nan ougan. Kouzin, a nenpòt moman yo ka vin met yon pa janbe la, yo fout nou yon kout poud la, yo dekale nou la kouzin. E sa kem pa bezwen ret la. E pi le pi danje kouzin sa pi danje ki anvi tiyem nan kouzin. Si w wèm mouri jodi a bagay sa k tiyem. M anvi kriye, m anvi bay tèt mwen kouzin. Se paske misye li pè tèt kon dyab kounya la. Men mwen menm li vle pale avèm nenpòt kòman li pè tèt kon dyab kouzin. Tankou son bagay ki moute sou misye pou misye mache fè kadejak sou moun. E kouzin pa bliye peyi a pa tèlman bon se efò m ap fè sou li. Si misye kenbe m la pou l fon bagay avèm kouzin.

Sèm?
Sèm, kòman ou ye?
M chita. M chita.
A ou pa mande chita? Kòman ou ye la? M trè byen.
Trè byen.
Jan m wè figi ou ye la? Non, m pa gen pwoblèm.
Ou pa gen pwoblèm?
Non. Kilè sa n t ap pale frè m? Ou te kouri? Ou kite m ak pawòl la. Men, m vin wè ke se pou m pale ansanm avè w osijè de Chilòv. E m ekskize w frè m nan, m santi lè nou t ap pale tout ale vini yo m pa t ba w verite. Pwoblèm nan, m konn ki moun ou ye. M pat vle pou al fè mechanste. Ou konprann frè m. Se sa k fè gen de bagay m t ap kache w li. Chilòv te di m tout bagay wi. De bòpè l la. De sa bòpè l la fè l la. Li te di m tout bagay. Sè m ban m di w bagay.
M pa bezwen w di m anyen ankò. E mwen serye. Ou mechant anpil wi sè m.
Kisa mechan gen pou wè a sa? Ou konn sa k fè m ap wè w m ka di w mechan? Pitit mwen pa ka wè pitit pa m li an. Ou se matant pitit la. Pou konnen w a 2 de bagay kap pase w ou pat dim ou wè kounya ou pa bezwen dim anyen pa dim anyen e mwen m konn m gen dosye w lan men m kounya m gen dosye chilòv la nan men m on sèl bagay chilòv diw tou chilòv poko dim mwen menm e gason mwen ye m pa pote m di w sa m pa pote patalon m pou bèl twal on sèl bagay map di w. Pa dim anyen ankò she love avè nèg la gen enom she love li ye map kite la nonm li e mwen menm ki pral pran she love pou nou pa beni ap pran she love e mwen ki pral pran she love oh kite la nonm ni kite e mwen ki pral pran she love. Kouzin bagay sa mpa baw manti bagay sa lap boulvèse anndan kay la tifi a pa byen tifi a rete lap domi deyò papa tifi a ap bay problèm tande matant ap bay problèm bagay nan leta bagay nan ougan kouzin. Kouzin, tou al lakay ou avè m kouzin. M pa kapab. Men m pa gen pwoblèm pou m al avè w. Fò m pale a mari m avan. Ou konn sa n ap fè? W ap rete, mwen menm m pral lakay mwen. M pral pale a mari m epi m ap tounen vin chèche w. Ah non! Anben kouzin, genlè se yon lwa yo lage nan tout fanmi an kouzin. Kouzin, menm nan sa w pa ka ede m tou kouzin. M pa di w m pap, m pa di m pap ede w kòk. Men kouzin mwen! M pral pale a mari m avan. Kouzin, Maula ka kite w men m pap kite w non kouzin. M pa m m m m m m.
E pa konsa chouchou. Jan w wè Ayiti ye a, isi pa konsa. Nan relasyon, ou ansanm a mari w, ou ansanm a madanm ou, fòk ou pale avè l nan nenpòt sa k ap, ke nou ap fè. Enben kouzin, al avè m.
Kite m deyò al pale avè l anndan kouzin, pase. San w konprann se konsa m di w m ap vin chèche w.
Kouzin. E menm lè mari m pa ta aksepte map chèche yon kote m mete w. Kouzin. E lap aksepte.
Pito al avèm kouzin. Se jis map mete l okouran. Kouzin ba la ban nou pwoblèm la kouzin. Ba la ban nou pwoblèm la kouzin. Bab bon manti. Mwen menm pèsonèlman m pa anfòm pase m pè. Ou konn sa Wessidji kanpe devan m li di m kouzin. Wessidji di m konsa ke si lapolis vini nou mèt kite yo arete m. Li menm li gen kob la peye lagem pase mwen menm kom yo wem mwen menm malad nan pye yo pap arete moun ki malad sa vle di m santi wi m santi misye ka ale li ka fon konplo li fe li peye tifi a pou li di pou tifi a di se mwen ki te fe lal avel epi pou l ka fe arete m li menm pou l soti vivan pou l soti lib non non kouzin kou sa pap pase m konn kou sa o men menm kouzin fon janm nan kouzin silvouplè. M pa kapab rete ankò kouzin. Si w pale avè m jodi a kouzin. M ap chèche w m di w.
Demen si Dye vle silvouplè.
Pa enkyete w m ap vin chèche w. Pa kite m dòmi la demen kouzin. Ok m ap. Men sa nou pale a la se antre nou pou l rete wi. Sèlman pou di sa pou w pa di lòt moun sa non. Bon kouzin m poko konnen si m pap di lòt moun sa non kouzin. Pase. Kòman w poko konnen an? Pou jan m santi m la la kouzin mwen menm m. Si m te yon fi tou misye te fè m sa. M pa tap ka kenbe l. M pa ka ba w yon garanti ke m pap di moun sa kouzin pase mwen menm. Mwen poko pa ka pale kouzin an konsa. Eske w sur de sa wap di an? A m si kouzin, mwen si. M si anpil. E kouzin m pap ba w manti m santi bagay la la kouzin. A nenpòt ki moman kouzin, nenpòt bagay ka moute pa w la l soti l chape san m pa menm konnen kouzin. Mwen menm m pap ba w garanti a kouzin. Pito w vin chèche m. M a lakay ou. Ou te mèt vin chèche m ou sezi telefòn mwen pou m pa di moun sa kouzin. Men si, kouzin map di w sa si demen si pou w pa vin chèche m kouzin. Map rele moun zanmim e sou Facebook lòt kote map kòmanse lage koze a kouzin pase mwen menm mwen pap ret la ankò kouzin m paka ap ret yon kote ki gen kadejake mwen menm li ka fè kadejak sou mwen tou kouzin e jan misye ye tankou yon djab ou ta di son mò ki ansanm avèl la li ka fè kadejak ni sou gason menm janl fè sou ti fi piti sa tou kouzin ti ti moun 15 an 15 an wi misye men gwosè bagay misye bon kòm m poko wèl tou li fouye lan dèt vèt pitit moun yo men kouzin.

Kouzen map eseye map eseye peze pawòl la men m pa vrèman konnen non map eseye peze epi vin chèche m pito epi lè sa map gen plis garanti ou wè pye a m fè bèl efò avèl kounya esa m wè wi esa m wè wi kontinye fè efò ou fè ok bondye beni w kouzen ou menm tou ok pòte w byen ok fè atansyon ok pa fè twòp efò sou pye a non non m pap fè ok.
Si m ta gen yon pitit fi m konsa pou yon vakabon ta di m fè yon bagay konsa. Kite l. Pa di mwen ankò. Mesye sa antrave.
Mezanmi frè m. M pa t vle w rive la non frè m. Ooh mesye sa antrave. An n kite bagay la nan men lajistis frè m. Sè m. An n kite lajistis travay. Sè m. Ou ka.
Èske ou vle m kite machin nan ba ou oubyen ou ale. Ale. M pa fè w wont an. Ale.
Ban m ale pito pase se machin ou li. Bon bagay la Bagay la mele Ou menm ale wi frè m Ou te dwe ale deja Fèmen pòt la mwen silvouplè Ou pitit mwen Ou se sè m Ou konn yon a de de bagay k ap pase nan vi pitit mwen ou pa di m sa Hahaha M santi m ap viv M santi m ap viv Fò m pa ba chilòv Fò Shilor vin chita e pale avèm. Ou wè sa manbo Betty dim lan? Sa poko anyen. E Shilor ki pral pale avèm, apre sa poum al pale a manman Shilor. Lèm vin pale a Shilor, poum al kotel avè manmann, kounya poum pou manman tande sa manman ap dim. Ok, bagay yo pap pase konsa.
Mèsi anpil paske ou vin chèchem sèm. Ah pa gen pwoblèm nan sè pam, kòman ou ye, fanmi yo?
Apam la, madanm. Kot machin ou menm?
Ah sèm machin nan la wi. Nan sa m ye la ou kwè e kondwi m ka kondwi pitit? Kisa w genyen menm? Ooh zanmi m M ap simonte yon moman difisil nan lavi m lan Sa k nan tèt mwen Ou pa ka jwenn moun pou pataje l Gen bagay k ap pase e pa tout moun ou ka eksplike l
Men m pa janm tande w lage m ou pa janm rele m wa m pale avè m Men sèm ou konnen vye job la m pa gen tan epi ti fi a mari l ou konprann mwen pa gen tan bon bon sa k rive m nan sèm m gen pwoblèm. Ki pwoblèm ou menm? Premyèman
fanmi m yo pa dakò reskedjil pou mwen.
Men poukisa? Gen yon rezon pou sa? Ebyen madanm yo pa renmen fòm tèt li se sa pou m di sa poko 1 dezyèmman. Map tande yon pakèt chwichwichwichwi kote ke yo fèm konnen Westy kouche Chilove. Kisa pitit ou a wi? Pitit mwen menm. Kisa ou fè ou pa rele polis? Rele polis? Wi fò ou sipoze rele polis. E tande m di w m tande yap di l wi. Ou sou pale a pitit ou a? M pale ansanm avèk Westy. Kijan Westy pale a? A pitit ou sipoze pale machè e pitit ou l ye. Pa gen bagay konsa. Map pale ansanm avèl jodi an. Kilè wap pale avèl?
Jodi an map pale ansanm avèl. Kisa m te ka fè? E tande m di w m tande yo di. M mande Westy, Westy di m non. Li pa kouche chita. Ou sipoze pale a pitit ou. Non pitit ou sipoze pale anvan. Li sipoze zanmi w. Si w te fè zanmi w sa pa tap janm ka rive jiske li la ma chè. Ou panse li pa zanmi m?
Non li pa zanmi w. Si li te zanmi w li pa tap janm al di zanmi l. E nan pale a m bouch moun yo tap konnen. Wè pandan m di w Westy di non. Li pa janm di w wi. Li pa ka bon moun ami wi. Li pa janm di w wi. Ou pap janm di wi non. Wap tretel vagabon. Wi vakabon sa rele.
Pitit madanm ou ankò.
Wi sa se love ui achilove.
E ou menm poukisa wap vin oh oh. Ou konn ou pran gongon nan mouda moun. Tout kotem yo la. Gad on moun mesye. Achilove ou konnen mwen menm. M gen wi ak non. M te gentan di w deja, nenpòt sa ki ou bezwen, ou mande m li, m ap ba ou l. M te gentan pwomèt ou yon kòb deja, se pou sa m vin la a. Paske m respekte mo m. Menm si w se yon nèg ki gen wi ak non. Dabò, ou wè chak fwa ke ou bezwen yon bagay, Ou mande manmi, manmiw se mwen rele. So, ou gen tout privilèj. Sa pa konsène m.
Ou gen tout libète kounya la pou kapab rele m direkteman. Ou pa bezwen pase pa manmi. Ou konprann? Sa kem te diw lan, m te diw map jwe w kòb. Se konsa m fonksyone cheri. Gen wi m gen non. Bon ou pa bezwen enkyetew manmi pa bezwen okouran e ou pa bezwen pase pa manmi pa manmi pou ou bezwen kob ok kounya direkteman pase pa mwen menm pou gen kob wèm bon tou sa pa anyen tou sa se yon ti yon ti kraze pistach tou piti men kenbe sa.
Wè kob sa kob sa fwe lanmou dow banm telefon nan pito. Chilove.

Shit men Yo di ok Ayi sa manzè fè Li voye lajan nan figi m Fòm pa fè bri a avèl tou wi Ou gen plis sansib ke nèg la ke pitit ou Sa w di la?

Antouka ma chè ou manke prensip manman lakay ou. Antouka, m admèt m fè erè, se avèk Shilove pou m te pale ak yo. Sèl grenn pitit fi m nan. Ebyen antouka ann ale lè n rive wa rele m wa fè m konsa tonbe. Ebyen sè m, m prale. M ap pale ansanm avè l m ap fè w konnen gwo pitit men pwodwi w yo wi. Ou manke bliye yo wi. Men savon an, men mask la pitit. Men sewòm nan. Mwen ok sèvòm.
Pwodwi yo tèlman vann. Mwen fè moun gou wi.
Pwodwi yo tèlman vann. Ou konnen pwodwi yo pa p dou kou moun. Tout moun se li. An tou ka boubou an ale. Zanmi yo. Mwen ok an ale non. Sa wap fèm konsa sa se sa k tonbe. Nan ki sa m tonbe. Vakabon ma a ni sa yo.